Hello guys kijan nou ye kijan nou ye jodia se rose cuisine ki antre lakay nou avèk yon nouvo video pou nou video jodia se jis yon restifikasyon kem vin pote sou video kem te lage hier lan kote kem te anonse giveaway sou chanel lan Paseke gen anpil moun m wè ki manke konpwann sa ke m te di an. Sa fè m ap prese paske m pa vle video a long. Gen anpil moun ki pa konpwann sa m te di a. M pa kwè se mwen ki te mal di l. M panse ke l plis ke gen moun ki manke konpwann, ki manke sezi sa m te di an. M vin pote yon lòt, m vin ak yon nouvo video pou m esplike nou plis. M te di nou men kijan n ap fè giveaway a guys ok. San pèdi tan m ap antre dwat pou m esplike nou dwat sa ke m vle di an. M te di nou konsa, men ki jan l ye. M pa t di moun w ap li videyo a sou 30 kont. Mwen te di w ap voye pi piti moun sou videyo a 30 moun. Sa vle di, pa bliye li gen 5 prim. Li gen premye, li gen dezyèm, li gen twazyèm, katriyèm jiska 5.

Ok ou menm ou pwal toujou bat pou se ouk premye pase li gen 5 prim m te di nou mwen menm se premye an m tap anvi genyen ou menm sou ta anvi genyen premye a wap prale wap prale fon jimnastik pou ka detire pou voye plis moun way sa vle di se sa m te di sa vle di ou menm ki te manke konpwann m espere ou pwal gade video sa wap konpwann m pat di nou gade l sou 30 kont mes amour m konnen si m tap fèl konsa M pa tap gen prim pou m te ba l ase, paske m konnen m gen moun ki gen bagay nan men. M konnen gen moun ki gen kont. M pa t di gade l sou 30 kont. M te di w ap voye l pou w genyen 30 moun pou pi piti ki pase sou chanèl lan. W ap gade videyo a, epi lè w fin gade videyo a, w ap aktive ti klòch ou, w ap like videyo a, epi w ap kite yon kòmantè a below, anba, w ap kòmante, w ap fè konnen ke se Rose ki voye ou. Ok sa veu di ou menm ki te deja kòmanse nan premye challenge lan ki te kòmanse voye du vrè moun ok du vrè moun ou mèt kontinye voye moun yo anba video sa ou menm ki te deja patisipe nan konkou a m konnen ou pwal wè video sa vin ekri non w anba kòmantè a fon kòmantè a fè m konnen paske se anba video sa m pwal pran non tout moun yo ok premye video m te lage a gen anpil moun ki fè dezòd guys gen anpil moun ou pa ta panse ki fè dezòd Se ayisyen nou ye, an nou toujou yonn sipòte lòt avèk kè ok, avèk kè, avèk lanmou, avèk pasyon pou nou avanse pou pi devan. Pa kite yo chita kritike ayisyen, ann fèl byen timoun, ann fèl byen mes amour ok, ou menm ki te deja fè dezòd, nou gen anpil dezòd nou wè ki fèt, m pap pale Twò klè, bon nou konn ki dezòd nou fè, ou menm ki te fè dezòd yo, nou wè w, nou wè w, ou fè dezòd nou wè w, sa vle di ke si w toujou vle, ou enterese, menm, pa fè dezòd ankò, kòmante anba di m wap patisipe, ok, si w deja te gen di vrè moun ki te gade lòt videyo a, nou pral verifye, m kòmanse verifye, ok, m pwal fin verifye pou m pran bon moun ou gen w yo, Ok poum pwan bon moun yo. Moun wap kontinye voye voye yo sou video sa. Ou menm kap patisipe se video sa pou pataje konnya la aktyèlman. Paskem pwal fèmen kòmantè a lòt la ou pap gen chans pou yo kòmante anbal. Se anba video sa non sèlman wap make nonw pou dim se ou menm ok non sèlman wap make nonw pou dim wap patisipe poum ka tou pwan nonw ok. Epi tou, tout moun ou yo se anba, ou ap rel envite apre sa. M te mete video challenge nan pou 48 èdtan, m pap fè l 48 èdtan ankò guys. 48 èdtan se demen l tap fini. M ap fèmen l jiska mèkredi. M ba nou tan pou nou pa di se paske m pat ban nou tan ki fè nou pat vin ake bon moun. Mwen mande bon moun. M pa di nou li video yo sou 30 kont. Mwen di nou voye pi piti 30 moun. Se la map mete fen nan video a, mwen espere ke nou te konpwann sa kem di an, mwen espere ke nou konpwann e nou fèl jan kem di a. So map kite nou la, si nou gatel mes amour sa se nou, ok, se yon challenge, se yon giveaway ki bon, ok, li original, tout sa Rose Cuisine di se bon bagay. So map kite nou la, mwen renmen nou anpil, nap wè nan yon pwochen video, se te jis Sa m te pote pou nou ok. Mèkredi m ap fèmen l. Mèkredi m ap fèmen l. Mwen pwolonje l jiska mèkredi. M ap kite nou la se videyo sa pou nou pataje pou kontinye fè moun vin abòne ok. Mwa! Je vous aime!